Pawòl pou ou rantre lakay ou avèk lòt cho ankò ki se Cyber Sex. Kilè itilize byen Cyber Sex? Kibò ou itilize l? Avèk kiyès ou itilize l? Epi kilè ou itilize l? Donk jodi a nou pran lari a pou n al poze jèn yo kesyon, èske yo konn itilize Cyber Sex? Si ou menm ou konn itilize Cyber Sex, nou envite w swiv avè nou pou w ka konn kisa k pral pale nan Show Paw la. Paske mwen gen pawòl, li gen pawòl, ou gen pawòl. Pawòl wou! Bonjour. Bonjour.
Kòl pou gen de taksyon pou maten an. Ok, dakò.
Eske gen yon lè spesyal, yon kote spesyal pou itilize siyasèk avèk menaj ou pou ka bal fini? Non, dapre mwen pa gen yon lè spesyal, yon kote espesyal pou ta itilize Cybersec. Kote ke lè 2 moun renmen, ou pa konn pou ki lè anvi ap mete pye, pou ki bò, ki kote. Donk, kote an, e se menm jan an lè anvi fè sèks, kote anvi an vini an, ke se swa nan twalèt, nan machin yo, nan pakin, nan lanmè, depi yo ka pase, yo pase la.

Deske ou pa renmen yon bagay ou pa janm mande li. Jodi a nou pral pran lòt moun ankò pou kèlke kesyon sou sibersèks. Ou konn voye foto pa mennaj ou a wi atravè whatsapp, atravè facebook, atravè snapchat tout bagay sa yo. Ebyen jodi a se jou pa w pou ka konn pakèt repons kisa jèn Santiago panse.

Feeling nan se pa rapò avèk sa ki deklanche l, sa ki alime l la. Donk, ke se fas a fas, ke se nan telefòn, videyo kòl, se toujou diferan. Sa depan de sa ki alime w lan epi kòman feeling nan ye. Ok.
Selon ou menm, sa w panse de dyaspora k ap voye kòb bay fi yo an echanj de foto seksi?
Pou mwen menm, mwen panse ke se yon fòm de pwostitisyon ke li ye. Se prèske menm jan avèk medam k ap fè webcam yo paske si ke se an echanj darjan ke moun nan egzije pou voye foto anba yo oubyen li mande li, donk se yon fòm de pwostitisyon e ke mwen pa panse ke se byen. Èske sa rive pou yon gason Ozetazini oswa kèlkesòt kote peyi li a, ki pa nan menm peyi avè w, mande yon foto seksi? Wi, sa rive. E kòman w te reyaji?

Eske gen yon foto seksi ou resevwa ki fè ou rele deja? Tout tan map vini avèk foto seksi. Eske mennaj ou toujou voye foto seksi pou ou? Ya, lèm te gen mennaj.
Nou toujou santi sa kwe nou toujou ap chache moun pou nou chache repons pote ba ou. So gen yon demwazèl kap vini, nou pral poze l kèlke kesyon sou sibersèks eske li konn. bèl. Bonjour Salut Pawol pou ou vle poze kelke kesyon maten an eske w aksepte? Wi Eske sa rivo deja pandan w nan lari ou resevwa yon foto seksi oswa yon video seksi epi wap prese rive lakay ou pou ka al fèl? Ohh gen de kesyon!

se èske gen yon lè spesyal, gen yon kote spesyal pou itilize telefòn ou atravè WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Pou w ka pran plezi e pou w ka ba mennaj ou plezi. Bon, m pa panse ke gen yon lè, gen yon kote spesyal pou fè sa. Paske anvi fè lanmou se yon bagay ki ka vini tout kote. Menm jan wè w gen anvi pipi. Menm jan ou gen anvi pou twalèt, mwen se anvi fè lanmou, se yon bagay konsa li ye. Donk, m panse pa gen yon kote espesyal. Nenpòt kote a, ou nan lari, ou ka rantre yon kote ou di, M ka itilize yon twalèt, silvouplè? Ou rantre, ou al ba mennaj ou plezi. Ou gen dwa imajine w ap fè yon wout long ki trè long, ou pral fè yon pakèt tan pou w rive, epi filing nan pase. So, m pa kwè ou pral tann ou rive pou w al fè l. Menm kote l bon lan, se fè l imedyatman.

Ah! Ou poze mwen gwo kesyon la e. Ok, nòmalman, wi m konnen gen gason ki fè sa men, kòman m te ka di sa? Li gen yon ti jan avantaj pou de pati yo nan sans ke nèg la fè l paske li bezwen, li gen yon bagay l ap chèche. Paske gen nèg ki fè l an di, nèg la bezwen al bat yon laponyèt la, li di a ok, li konnen fi sa la si l voye kòb la pou li fi a ap voye tèt li pou sesi pou li pou l jere tèt li. E fi a tou l konnen tou si l voye foto a bay nèg la, nèg la ap.

Ki lè itilize l, kòman itilize l e kòman pil liy nan pase. Donk si ou menm ou konn itilize Supersex, pa bliye kite yon kòmantè pou nou pou ou di nou kòman ou konn itilize l, avèk kiyès ou konn itilize l e kòman sa konn ye pou ou. Donk pa bliye abone avèk chanèl la, pataje l avèk zanmi yo e si ou renmen sa k ap fèt la, pa bliye like videyo a. Mwen gen pawòl, ou gen pawòl, nou gen pawòl, pawòl pou ou! Bye!